Bonswa bonswa bonswa a tout moun ki se fanatik vwa enterè Tomasik an e tout moun ki poko fanatik nou ebyen eh nap di ou rete konekte avèk nou depi jodi an kòmanse abòne avèk paj Maxime Ivo a pou kapab an jwenn nan tout enfòmasyon ke vwa enterè Tomasik li menm li gen pou l pibliye Donk pou kapab rete konekte avè nou pa neglije abòne koulya epi pa bliye like videyo nou yo epi pataje yo konsa sa ap ankouraje nou toujou kontinye travay pou nou pote bon bagay pou ou donk plis ou kapab ede nou plis nou menm nap ankouraje donk pa gen lòt fason ke ou kapab ede nou ke. Pataje, pataje, pataje, pataje epi like epi pa bliye sitou abòne avèk paj Maximivo a pou kapab rete konekte avèk Vwa Enterè Tomasik an pou tout enfòmasyon ke nou gen pou nou lage pou ou. Ebyen medam mesye jis koulya gaz la kontinye ap bay pwoblèm nan peyi dayiti pa gen gaz nan tout kote ou pase donk son sèl pwoblèm moun pa kapab pran lari poutèt pwoblèm gaz men moun ki gen machin prive rete lakay kamyonèt pa fonksyone e lè w resi jwenn yon kamyonèt donk li peye tèt nèg epi se nan goumen pou moun kapab jwenn yon ti Eeeee on ti gaz donk an nou swiv video sa pou n wè kijan pèp ayisyen li menm yap batay antre yo menm pou yo kapab jwenn yon ti degout gaz pou yo soti nan pyeton.

Ebyen se konsa sitiyasyon ye nan Pòtoprens lan pou kesyon afè gaz lan, pa genyen e pèsòn ki kapab jwenn yon ti gout gaz pou yo fonksyone kòm sa dwa, ebyen se toujou nan batay. 2 kidnapè Wildenson Charles e Fritzner Pierre an. Se 2 kidnapè ke yo arete nan zòn Montay Nwa e se komisari Thomas en 25 lan li menm ki mennen operasyon sa kote yo arete 2 jèn gason sa yo e ki ta va mennen yon aktivite kidnape moun anlè a. Donk lapolis lan li menm ki te trè vijilan, ki t ap veye yo kèk tan ebyen e rive fè travay li jodi a kote ke yo met pen nan kòlèt 2 jèn gason sa yo ki se Wildens Charles e Fritznel Pierre

Pase Matisan jodi an twouve yo an difikilte kote gen moun ki blese, moun ki pran bal nan Matisan. Matisan e donk son kote ki enpratikab totalman si lapolis li menm li pa deside fè sa l dwe fè avèk mesye sa yo k ap bay pwoblèm nan Matisan. An nou swiv yon Odyo kote ke on zanmi ap eksplike li menm ki su plas nan Matisan sa li menm li viv. E nap fè w konnen e se on polisye ke nou pap site non li men e ki ta nan zòn Matisan li menm ki voye odyo sa pou fè alèt lan pase pou moun kap pratike zòn nan Matisan donk pou yo ta evite fè zòn nan nan moman nap pale an paske zòn Matisan li menm li ekstrèmeman pa bon pou kote nap pale avèk ou la ann koute.
Mesye matisan 7 tounen lanmè wouj mesye m pap bann manti e wè pou n ta wè bagay sa e rigòl san kap koule sot nan 7. Soti bò lari a, yo fè yon sèl k ap koule lan dlo a. Tout dlo a wouj nèt tèlman nèg yo tire sou moun men. Nèg yo bay moun bal. Nèg yo kache genlè lan yon kwen. Depi se moun k ap pase yo sasinen yo anba bal. Ou konprann sa m di w la? Yo pa tire. Se pou tire tankou wè y ap tire poto poto yo pa fè l. E lè moun ap pase ou ka tande toto! E lè w gade ou wè moun k ap pran bal, moun ap kouri. Bon talè ala jounalis ou yo e vye jounalis an ligne yo sak tou ap fè pòz ba yo tou ap bay bandi ba mikro yal pase anba a lè ap pase yo kanpe bò kot blende a lè yo kanpe bò kot blende a gen youn nan nou menm gen youn nan yo poko lage yo non gen youn nan nou menm ki di a yo pral pran 2 moto sa yo mwen avanse yo rive bò boulanje a tè nèg yo rive bò boulanje a epi yo leve men yo yap pale a vòlè yo men vòlè yo genlè kache nan kwen sou zòn kay lan 5 yo oubyen lan 7 yo lan kay yo yo fin pale epi yap avanse yo panse e piyay tan yo annik pase dèyè machin yo yap moute bò 7 la oh oh yo limen yo anba kout bal yo limen yo anba kout bal mesye ou wè moun ta wè tou lè 3 tonbe lan dlo sal la yo kouri bon menm panse tou lè 3 mouri lèm gade m wè yo tou lè 3 kouri yo kite moto a gen youn ki kouri. ki kache dèyè yon machin e vòlè yo sòti nan yon ti kay sou zòn bò kay Jone Abriko a. Nèg ki konn fè matisan konnen epi yo fè nèg la antre anndan ti kay la. Epi lòt 2 yo menm yo fè yo pote moto a ba yo bon yo poko janm tounen. Yo poko janm tounen jis kounye a. Kounye a, lòt grenn nan m wè yo lage l. Yo fè l mete badj jounalis li nan kou l, yo lage l, misye tou retounen li pa moute kafou ankò. Mesye anpil pridans non e mesye. Whatever nèg li te ye a. E pa nèg yo sèlman non, di fanmi nou tou, zanmi nou, di tout moun nou pou n pa fè zòn yo. Ou konprann pou n pa fè zòn sa. Paske nèg yo pa gen doulè menm pou machann. Machann ka panye kap pase nèg yo tire sou yo. Gen plizyè machann a panye m wè yo rele yo apre yo tire sou yo ankò. Ti machann tou sal wi, tankou madan Sara wi nèg yo tire sou yo. M pa bezwen di w pou lòt moun.
Mesye, nèg yo sot fon bay matisan la. Depi e moun ki te mouri an ba, yon kamyonèt kap pase, yo lote tout. Yo met nan kamyonèt la, yo bay chofè apre se yo di al depoze nan Omega. Men, men pil mò yo devan Omega la, kamyonèt la vin lage la.
Silvouplè silvouplè map mande pou moun sou team lan pase nan omega paske gon kamyonèt ki sot pase matisan nèg matisan tire sou kamyonèt la pifò moun nan kamyonèt la mouri se nan omega yo vin depoze tout mò yo pou moun pase vin gade pou yo wè si yo pa gen mò bò lakay mwen e dlo nan jem tande gon sèten jinyò tou yo tire. Sou moto ki moun 18 e 16. Moun ki konnen pase nan omega a gade pou nou wè si n te gen moun deyò ok.
Académie Francesca nan Petyonvil, yon lekòl m kwè ki byen koni anpil moun k tande pale de Académie Francesca ebyen elèv E Akademi Francesca Brunaccio li menm ki fè yon trè bèl, trè bèl, yon trè bèl egzanp ke m kwè yo bay avèk drapo peyi an. Yon bèl egzanp kote ki gen anpil mesaj. M panse ke nan nan pyès teyat timoun sa yo, yo sanse pwouve ke yo konprann e yo montre ke Ayisyen vrèman konprann, Ayisyen wè klè, zye Ayisyen kale. Yo konprann sa kap pase andedan peyi an avèk kan dirijan kap goumen, yonn ap goumen kont lòt pou yo kapab dirije peyi an e an menm tan yo arive kraze peyi an, fè peyi an fè bak nan kesyon yonn ap goumen, yo chak vle se yo menm ki pou dirije ebyen ki koz peyi an li menm li pa sanble anyen koulye a la, lòt nasyon pa respekte nou e malgre tout nèg ap fè sanwont fè tankou yo pa konprann. E lè ke lòt nasyon ap joure yo kòm kwa yo menm y ap pouse lestomak yo e yo se premye pèp nwa ki libere, yo se premye pèp nwa ki gen endepandans, y ap pran pòz yon pakèt bagay yo te ede lòt nasyon goumen. Men yo menm, jiska mentnan, yo poko ka met tèt ansanm pou yo dirije peyi yo. Ann swiv.

Mwen menm ki bouje! Oh oh! Gade ki jan nou dechire drapo a! Paske nou tout vle se nou ki pou jere l. Nou pa ka antann nou, nou pa ka met tèt nou ansanm pou nou ka jere drapo a. Men wi! An nou antann nou, an nou met tèt nou ansanm pou nou rekoud drapo a. Se konsa wi, si nou met tèt nou ansanm, nou ka fè peyi Dayiti vin bèl ankò. Pèp Ayisyen, pati politik, responsab gouvènman, an nou met tèt nou ansanm pou nou rebati peyi nou an.
Ebyen medam mesye se la nou mete fen avèk kokenn chèn enfòmasyon ke nou te pote pou ou jodi an. Nap di ou rete branche avèk Vwa Enterè Thomasy kan kèlkeswa kote ou ye an. Donk an si w poko abòne, abòne avèk kan Vwa Enterè Thomasy kan sa ap fè nou anpil plèzi. E donk kan ou menm an ki deja abòne avèk nou toujou rete fidèl avèk nou, like, kòmante, pataje sa ap fè nou. E di byen donk n ap di w mèsi pou sa paske ou te toujou konn fè l e n ap mande w kontinye fè l. Ou menm ki potko abòne kontinye e swiv nou epi abòne pou kapab rete konekte avèk nou. Envite lòt moun ki poko abòne abòne avèk paj Maxime Yvon an pou yo kapab jwenn tout enfòmasyon Vwa Enterè Tomasik yo. Mèsi, bon wikenn a tout moun.